Epi blan fè nou konnen pandan ke Jeff te rete gade li wè kiyès kap vini se pitit fil la kap vini paske pa bliye li te di konsa premye moun ki vini lèm vin nan batay la premye moun Bondye beni w maten an kòman ou ye mwen salye w trè fò nan non Senyè a gen tout pouvwa maten an mwen vin di w konsa sispann fè Bondye pwomès ke w konnen ou pap rive akonpli. Sispann fè Bondye pwomès pa emosyon, anpil de fwa nou rete konsa nou bezwen yon bagay nou di Bondye si w fè tèl bagay pou mwen map fè tèl bagay. Anpil de fwa li gen kèk ve nou konn fè li konn gen anpil bagay dèyè l. Sa vle di tout ve yo pote konsekans yo, anpil de fwa li gen kèk bagay ou di ou pa ka pa fè l, anpil de fwa depi wè ou te fè Bondye yon pwomès, li te mèt se yon pwomès ki gen dwa se yon pwomès ki danje li wap rive akonpli. Maten an nou vin di w rezon ki fè nou di w sa, kote ke nou pral ba w ti istwa, kote ke te gen yon pèsonaj nan Bib la ki te arive fè Bondye yon ve, men ve a te vrèman nou gendwa di se yon pwomès ki te vrèman trajik li ye, men li te arive akonpli l. De kiyès n ap pale w? N ap pale w de Jefte. Kote ke Jefte li menm, ki sa ki te genyen? Kote ke li te gen yon misyon pou l te fè, kote ke li t ap al nan batay, li te rive, li te di Bondye, Si ou ta fè m genyen batay sa, lè m rive lakay mwen, premye moun ki vin, ki vin resevwa m, se li m ap ofri sou sakrifis pou ou. A vle di se li menm m ap ofri sou lotèl la pou m boule l, pou m fè sakrifis pou ou. Se rezon sa ki fè m di w konsa, lè w ap fè pwomès yo, konn ki pwomès w ap fè, Pa fè nenpòt pwomès bay Bondye paske anpil pwomès ou gen ou fè Bondye w ap genyen pou w akonpli l. Epi w ap wè, e sa k fè nou voye w nou di w pou w li depi nan vèsè premye a, w ap wè ke Bondye depi nan kòmansman an, nan tout batay Jèfte te konn ye yo, ke Bondye li menm, li te toujou konn avè l, a vle di la pa t genyen kòmsi l pa t gen rezon pou Jèfte te fè kòmsi pwomès sa, nou menm nou te gen dwa di l konsa, kòmsi menm jan yo di kòmsi Bondye tout sa l fè li konn pou ki rezon, men e sa k fè nou vin di w maten an pa janm. Aji pa emosyon. Toujou bat sa wap fè a pou fèl avèk kòmsi avèk ou menm pou lè wap fè yon pwomès bay Bondye pou konnen se yon pwomès ke lè sa wap gen kran pou fèl. Paske Jefte te arive akonpli pwomès la men ou menm anpil de fwa nou fèl nou pa nou fè pwomès lan men nou pa arive akonplil vre. Li di premye moun ki a soti vin jwenn mwen lè ma soti nan misyon an lè ma genyen batay la, sa vle di lèm genyen viktwa, premye moun kap soti vin resevwam nan se li menm map ofri, sa vle di li menm map boule sou lotèl la ba ou kòm sakrifis. Jefte, men sa k te pase. Bondye te tande l. Bondye te asepte l. Sa vle di Bondye pa t mande l pou l te fè ve a, men kòmsi li te fè ve a, Bondye pran l. Kounye a la, Bondye pral gade. Kounye a la, Bondye pral tann li pou l wè kiyès li ye. Enben, ki sa ki vin pase? Li te arive gen batay la, Bondye te arive fè l gen batay la. N ap li nan vèsè 34 la pou wè, kote ke vèsè 34 la di, Lè Jefte tounen lakay li, la vil Mispa, Vwala se te pitit fi li a ki te soti vin montre l, vin, ki te soti vin kontre l. Li t ap danse, li t ap jwe tanbouren. Se te sèl pitit, se te sèl pitit li te genyen. Ou tande? Meni, a vle di sa se rezilta lè w ap fè ve, lè w ap fè pwomès pa emosyon. Ki sa ki vin pase? Lè li vin retounen an, li di konsa premye moun ki te, li te, ki te vin resevwa l la, se li menm li t ap bay pa pou nan sakrifis la. Enben, ki sa ki vin pase? Vwala, se pitit Jefte a ki soti a. Yon sèl pitit fi a. Bib la di nou ke li te genyen. Yon sèl pitit fi a ke li te genyen, imajine w, ou fè ve bay Bondye, avle di yon sèl pitit la ou genyen, pou ta di ou ta, ou si ou bay sa ou ta rete yon lòt men non, Bib la di konsa ke li te genyen yon sèl pitit fi. Li pa t gen lòt ankò, avle di li pa t gen lòt pitit, paske li, avle di li pa t gen ni lòt pitit, li pa t gen ni fi, ni gason. Lè w ap li vèsè a, vèsè 35 lan li di, Lè Jèfte wè li, li chire.